Medam, mesye, sè dènye tan anpil reyinyon ap fèt sou Muscadin. Nèg yo sou wout pou yo fon remaniman ministeryèl. An plis, chanje plizyè komisè di gouvèneman de jiridiksyon Muscadin gen anpil enmi, se nèg ki pa gen gwo enterè nan gwo bay vann zam bandi ki renmen Muscadin. Men gon seri de nèg nou wè k an Ayiti ki gen gwo enterè yo, yo pa renmen Muscadin. Se la ke nan kwizin anndan gouvèneman an, Tout nèg ap mande kote yo ta voye Muscadin, ki konpòtman piblik la ap gen. Se pou sa y ap teste piblik la pou yo wè ki konpòtman y ap genyen si yo ta transfere Muscadin. Paske nèg yo pa vle lari cho, yo pa vle bagay fè twòp pale pou bay pwoblèm nan moman. Men sinon Muscadin se nèg yo te gentan transfere deja. Se chalè yo pè. Ou wè lè w ap fè travay ou si w pa nachte figi moun. Muscadin se chalè nèg gouvèneman yo pè ki fè ke jiska prezan la yo poko transfere misye. Men se bagay tout òganizasyon dwa moun mande, tout moun ap mande, tout kote yap mande yo pa nan Muscadin an ditou. Muscadin an kiyès ki kenbe l la? Se kòm son bwa kale. Se pèp la k kenbe misye la jiska prezan nap pale avè w la. Se pèp la ki kenbe misye. Se moun nan nip ki kenbe misye. Se moun ki gen mikwo ki asepte sa misye ap fè yo ki kenbe misye la jiska prezan. Paske gouvèneman an pa vle pran semèn chalè nil pa la. Men sa k kenbe Muscadin la toujou. Nan moun ki nan yon seri de nèg ki gen gwo enterè yo. Sitou nan departeman Nip la, afè Muscadin yo pa ladan ditou. Se la ke ou wè yo chita ap fè sa yo konnen pou yo pou yo transfere misye. Èg wi Maire la, e kouri yo fèl kouri se teste yap teste lari a. Pa gen pwoblèm non nèg komisè di gouverneman yo yo yo voye nenpòt kote non. Men li pa dwe fèt son baz Neg muscadin kraze enterè yo se yo k dèyè kou a. Nou konprann? Sin jije se pòtoprens kap bay pwoblèm nou pral dèyè muscadin nou met pòtoprens pa gen pwoblèm non. Sin jije se jacmel ki chaje bandi muscadin ka batay fas a bandi nou voyel pa gen pwoblèm non. Men mwen si mwen menm sim te nan leta on nèg tankou muscadin de jiridiksyon m bali m bal sud m bal nip m bal tou lè de. M ba l ni depateman Sid la, ni depateman Nip la. Epi nou pran nèg nan Sid la, nou voye l nan Sidès. Pase Miskaden ka Miskaden ka batay ni nan Sid, ni nan Nip. Pase yon lè m sonje m ap pale a Miskaden, ki bò l te ye? Jis Okay, madanm yon bandi al akouche, misye al kouche devan lo, devan lopital la. Sou vant! L ap veye, paske l gen, li gen, li gen enfòmasyon bandi a ap vin wè madanm ni lopital, paske timoun ap akouche. Al kouche sou vant! Epi lap voye lòt moun ki fè pòz enfimyè yo bay tchek a goch tchek a dwat. Sa se jis nan jiridiksyon sa pat jiridiksyon pal non. Konprann? On nèg konsa m tap menm bal menm 2 departement poul batay paske misye renmen job la. Misye renmen job la, se ekipman, materyèl poun lage nan menl, kitel travay. Ou wè lè on nèg ap fon bagay li pasyone de li, li renmenl, tou kitel ladan nèt. E mèdam mesye depi lè

Tout dezòd ou wè kap fèt nan seri de departement se paske nèg yo nan konivans avèk bandi yo. Muscadin epa djòlè moun ap fè pou misye, misye pa nan konivans ak bandi vrèman. Depi e neg kap touye moun. Depi e neg ki nan e tout dil misye pa nan rans ak neg yo nan departement. E neg yo peur misye kou chat. Egzanp lan m wel nan komisè di gouveneman neg peur. M t ayiti lè zoki kite chef wi. M te we koman yo te peur misye. E la non zoki ki a pral vini. Paske misye pa nan nèg kap eksplwate timoun. Se pou sa komisè di gouvèneman Pòtoprens lan nap mande l fè menm bagay la. Nou pa di misye pou l gen menm konpòteman a Muscadin. Nou pa di misye pou l gen menm konpòteman a Muscadin. Men nap mande Èldè Guillaume met testikil nan fès ou fon bagay nan jiridiksyon sa a. Fon bagay ke depi bon bout tan nou pa jwenn nan kapital peyi a ke nèg ki vini kap vòlè sèlman. Komin kafou kraze. Se pou sa map di pèp kafou. Pèp kafou se le moman menm pou nou itilize bwa kale a. Fòk gen yon maryaj ak polisye ki enpòtan nan kafou yo. Fòk batay kap fèt kafou a kontinye pou debarase gang yo nan kafou. E nap mande sipò popilasyon an avèk sitou avèk nèg bakòp Idmo Omega yo. Paske kafou pyeje, se Christa kap dirije kafou pa pèsòn entèpoze. E sè le moman menm pou moun kafou itilize machèt yo, pou yo itilize gaz yo, pou yo itilize alimèt yo pou mete bwa kale sou bandi yo ki sòti sitou nan ti bwa e ki gen antèn yo anndan kafou. Pandan ke ti mesye idmo yo anvi frape yo la a, nou menm nan popilasyon kisa pou n fè? Idantifye antèn krisla yo! Kit li polisye, kit li sivil, ba yo bwa kale. Depi gen 5, 6 bwa kale nan antèn yo, Kris la ap santi l pa konfòtab. Paske se Kris la k met yon seri de ti vagabon nan kafou la a, k ap jere pou li, k menm fè antèn pou li. Nou pa ka pèdi kafou. E depi nou pèdi kafou, nou pèdi peyi a, kapital peyi a sitou. M pa ka konprann kòman fè moun kafou lach konsa. M toujou di nou chèf gang krisla son bandi ki aksyonè ki entèlijan. E sòlda bandi sa a medam mesye, yo pa nan fè pil tatouraj, yo pa nan met pil zanno, yo pa met nan pil bag pou gentan idantifye yo fasilman. Pafwa sa kostim yo mache. Nèg nan lame bwa, nèg ti bwa sa yo. Ou pap janm jwenn Andre Michel k ap anfas yo paske Andre Michel gen kay li anlè a nan ti bwa. Kote w wè chèf gang sa yo? A lepòk se te nèg Azou Peng yo. Se nèg sa yo k te konn ap jere kay Andre Michel pou li. Se poutèt sa m di nou fè atansyon a vòlè nan peyi sa. Yo tout gen ti group gang yo anba nan poch yo paske se gang ki bay pouvwa ayiti. Voye nèg sa yo tal rele Jude Celestin, Jude Celestin pa te gen randevou avè yo li pa ale li pa pot kòb ba yo menm kote a yo pat a Jovenel Moïse yo rele Jovenel Moïse Jovenel Moïse voye konbyen milye de goud ba yo menm kote a yo bay Jovenel Moïse tout zòn yo nèt. Èske w konprann?

De gazon kliven sa a lepòk li te tiye yon sòlda Kris la. Kris la arete l, moute anlè a ti bwa avè l, fè l mande l padon, fè l fè travo kominotè, ranmase fatra e moun ki mande padon pou misye. Sa k fè Kris la pa touye misye? Jounen jodi a l fon sèl avèk chèf gang lan pou l touye polisye parèy li. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè absès ap pete nan vizaj yo m ap mande èske y ap gen enfimyè? Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka rale jan l ye la a.
Men stil moun! Men stil moun ou tande yon pakèt jounalis pè rele gang. Jounen jodi a nou wè l a je pa nou. Nou wè tout sòlda l yo deplwaye avèk yon seri de gwo kokennchenn zam ap mache nan tout bizoton tout kote. La a kounye a nou kòmanse wè a zye pa nou. E pa moun k ap di n. Ou konprann? Paske mwen John Colem Morvan, m leve Dèlma 19. Mèt Royal Haitian nan, li te gen 2 pitit li ki te ret bò lakay mwen. Krisla kidnape papa yo! Aktyèlman la Royal Haitian e kòmsi se Hotel Krisla li ye, ki vin fon sèl avèk yon pitit ki te depòte. Konprann? Sa vle di m konn nèg yo, m pa bezwen site non yo, m konnen tou lè 2 nèg yo, nèg sa yo 2 bon nèg yo te ye. Krisla kidnape papa yo.